Bonjou bonswa tout moun, byenvini sou chanèl pa w la byen rapid nou vin di w kòman sa ye sou aktyalite yo, nou vin ba w enfòmasyon k ap pase an Ayiti e nou vin ba w enfòmasyon k ap pase nan entènasyonal lan. Ebyen pou anndan peyi Dayiti gen yon dat esansyèl, gen yon dat enpòtan la k ap rive, se yon dat ki make istwa nou antanke pèp ki se 7 fevriye an. 7 fevriye an ap rive lasosyete, anpil presyon sou konsèy prezidansyèl de tranzisyon an, Anpil presyon tou atè an la pou n konnen vrèman kisa ki pral pase aprè 7 fevriye, ki avni peyi a. Kanta pou KPT an, KPT an pa gen avni ankò pliske KPT an ap tonbe. Genyen plizyè kouch, genyen plizyè pwopozisyon, genyen yon ansanm de moun k ap vini avèk dispozisyon, men pèp lan li menm, pèp lan rete kwè ke yo menm moun pa yo a se Guy Philippe. Lòt moun pa yo a se Muscadin, men jis ka prezan Muscadin poko janm di anyen. Apre sa twazyèm moun nan se Dominique Dupuy. Donk se moun sa yo pèp la konnen. Apre sa, pou nan kan brigadye yo, tankou moun Kanapevè yo, yo menm yo di Kapeten ap tonbe, moun Kanapevè yo prè pou yo ta mete Samuel. Nan kan Viv Ansanm nan, nèg yo prè pou yo mete Dimitri Herard. Sa vle di m ap ban nou tout pwopozisyon yo. Nèg yo prè pou yo mete Dimitri Herard. 7 fevriye Dimitri Herard ap enstale. Nèg yo di si yo pa ka al frape palè pou yo mete Dimitri Herard te mèt se nan palè krisla genyen kafou a wi krisla gon palè e se sa yo di ebyen yo pral enstale Dimitri Herard aprè sa ebyen anndan kapeten an nèg yo ap goumen pou ke Lesly Voltaire an ta rete ansanm avèk Alix rès manb yo ap tonbe men ansanm de ministè yo se rès manb yo kap toujou mete moun. Donk se youn nan pwopozisyon. Gen pwopozisyon tou pou Alix li menm, li bezwen pou tout manm KPT yo tonbe se sèlman li menm ki pou rete kòm sèl chèf, sèl mèt e senyè nan peyi a, nan tèt peyi a. Donk se konsa sa ye, se ansanm de pwopozisyon sa yo. An atandan, blan an li menm, peyi Etazini, yo menm yo di KPT a ap tonbe. Men n ap presize pou ou. Ou wè jwèt sa etazini ap jwe avè nou an tande wi peyi a jwèt sa li jwe avèk nou li deja e si nou pa konprann kite m esplike w ou wè lè etazini bezwen yon di li bezwen jete yon dirijan ayisyen etazini pa kontante l. Nan sòti senp nòt. Depi w wè se nòt sèlman, Etazini, sòti, konnen Etazini dakò pou dirijan rete. Ou wè ka pete an, si se pa yon lèse frape, si se pa yon pote boure, ka pete an p ap tonbe. Nou mèt make l wi, ka pete an p ap tonbe. Si se pa yon pote boure. Sa vle di pèp lan, Guy Philippe, moun revolisyon yo fè yon pote boure. Si se pa yon lèse frape, sa vle di nèg Viv Ansanm yo, ak gwo zam, gwo kout bal, KPT a p ap tonbe. Si se yon senp ti nòt, anbasad yo ap sòti, di KPT tonbe, misyon yo bout, manda yo fini, nèg yo p ap tonbe. Nan istwa nou, kòm pèp. Bon e preske depi depi sou Jean Claude Duvalier lè pou Jean Claude te tonbe se te gwo gwo manifestasyon danble Etazini ak la Frans te la pase lè sa yo te bezwen rantre a diri yo nan peyi a yo bay lajan a tè an nèg militè yo nèg lame dayiti yo lame Aristide te kraze an bay gwo lajan Jean Claude tonbe. Apre sa, ou vin genyen jent militè, chak prezidan k monte fon ti kout, Etazini pa renmen fòm tèt li, li tonbe, jiskaske ou vin pran nan anbago, bon jiskaske ou vin rive an 90 gon eleksyon k fèt, Aristid monte, pim, Aristid vini avèk on lapè nan vant, lapè nan tèt, Aristid kòmanse ap frape, Lafrans ak Etazini pa renmen fòm tèt Aristid, yo pase on wach manman ankò, pèp la pran lari, Aristid pran koudeta. Yo vin met anbago sou peyi a, bon an 94 yo retounen, bon se lè sa yo kraze peyi a nèt. Yo kraze lame nou, yo kraze pwodiksyon nasyonal nou, Aristide retounen. E m panse se la a echèk peyi a kòmanse nèt. Lè yo kraze lame a, lè yo kraze pwodiksyon agrikòl lan, yo bese tarif dwanyè an jiska 3 pou 100 pou diri blan an, pou pèpè, pou pil vye bagay blan ka rantre nan peyi a. Depi lè sa a Ayisyen prèske pa pwodui ankò. E se depi lè sa a. Piti piti, lè n plante diri, diri yo gon seri de vye rat, gon seri de vye pichon ki kòmanse detwi yo. Bann mazonbèl, malanga, pichon ap detwi yo, kokoye, sitwon, zoranj si, pichon ap detwi yo. Èske se leson a elikoptè pase yo fè yo? M pa konnen. Ebyen. Lè ou vin pran 2004 ankò, te gen mouvman etidyan yo, gwoup 184, lè sa Guy Philippe, antanke kòmandan, lè a Guy Philippe te gentan demisyone, li pa t komisè polis ankò, Guy Philippe pa t renmen fason Aristide ap reyaji, fason Aristide a, kòm si bagay yo ap fèt, Guy Philippe te gentan demisyone, ebyen, anbasad Etazini, anbasad Lafrans, yo enfiltre mouvman an, lè sa te gen Claude Joseph kòm gwo militan. Oh oh Aristide pran kou deta ebyen se konsa donk ou wè nan istwa nou lè sou Jovenel ankò ameriken pa renmen Jovenel ou tande Jovenel tal rankontre la Russie Jovenel te bezwen la Russie ak la Chine rantre nan peyi a oh oh te gon mouvman petro challenger k pral vire yon gwo mouvman pou lapè jiskaske kou deta yo asasine Jovenel donk pou montrew lè ameriken pa renmen yon lidè. Ameriken ap simen lajan atè, pa Ameriken sèlman, entènasyonal lan. Donk gen gwo mouvman k ap fèt pou jete gouvènman an. Men si se yon senp nòt k ap ete an p ap tonbe. Bon, n ap swiv pou n wè. Antretan lasosyete nou pral ba ou detay yo e sou koze e Guy Philippe lan. Guy Philippe pale anpil koze toujou. Nan moman la se Guy Philippe k ap mennen. Pandansetan tou, nan entènasyonal lan, priye pou Taywann. Paske Lachin ansèkle Taywann la, presyon an pa piti. Lachin ansèkle Taiwan la sosyete, yon enfòmasyon k apèn tonbe la gen 45 minit. Anfèt depi yè Lachin ansèkle Taiwan, Taiwan, Taiwanè yo la pase sware an, yo pa ka dòmi, Lachin ansèkle yo, bato, avyon, gon egzèsis militè k ap fèt nan lanmè an ki sèke Taiwan nèt, Lachin tire lans wokèt. ki fè vole bonbadye yo otou de Taywann. Aktyèlman la, lil Taywann sou yon alèt maksimal. Lachin voye yon piga bay Etazini, piga rantre nan koze sa k ap pase an la. Donk presyon an pa piti la sosyete, e Lachin bezwen pran Taywann, Etazini bezwen frape Venezuela. Donk. Presyon an pa piti ditou la sosyete priye pou Taiwan. E apre sa sou dosye peyi dayiti an sou dosye revolisyon an la sosyete ann tande detay yo gen yon odyo ke nou pote pou ou la an nou balanse poun konnen sa kap fèt paske batay final lan se pou 7 fevriye ann swiv kòman sa ye nap tounen. Plen an deja kòmanse. Jean Bertrand Aristide pral kwaze bab pou bab avèk towo sa ki se mèt ke li ki rele Guy Philippe. Aprè emisyon ke nou fin reyalize avèk Kòmandan Guy Philippe avanyè, kote ke n te poze l kesyon ki espwa ki genyen si tout fwa avan oubyen le 7 fevriye 2026 k ap vin la a, 2 milyon Ayisyen ta va pran dispozisyon pou ke yo chavire chodyè a mete l nan tèt peyi a, ki espwa ki genyen pou Fòzame Dayiti ke li menm. Li te vwayaje, li t al pran fòmasyon nan youn nan pi gwo akademi militè nan rejyon an kote ke li te loreya kòm Black. Se premye fwa nan listwa lekòl sa a ke li te fèt. Lè li te vini, li te jwenn lame Dayiti kraze. Kiyès ki te kraze l? Se Aristide. Nou mande Guy Philippe kisa l ap fè pou enstitisyon sa a ke li menm li t al pran fòmasyon pou l te vin sèvi a. Guy Philippe te reponn san ezitasyon. N ap gen yon lame pwofesyonèl, n ap gen yon lame solid e n ap gen yon lame kòrèk. Pa pli ta ke yè, nan yon emisyon avèk Stanley Lucas, nou t ap dekòtike ki sa ki lame nan yon peyi, ki enpòtans ke lame genyen pou yon peyi, ki sa lame vle di pou yon peyi. E m ap di nou sa onètman, moun m ap gade ki te fè pati de Fo zame dayiti se pa nenpòt moun ke yo te ye e map di nou onètman si te gen lame dayiti 90 10 a 98 pousan jèn nou yo moun ki tap entegre lame yo se de moun ki tap byen fòme al gade pou wè tout moun ko te genyen ki te fè pati de fo zame dayiti al gade se pou sou wè. Se pa de moun ki clean entèlektyèlman palan. Al gade se pa de moun ki byen prepare sou le plan akademik. Èske nou pa wè sa? Anplis de sa tou, lè w wè lame, lè w wè yon sòlda kanpe, ou wè fyète nan vizaj li. Ou wè diyite nan vizaj li. Ou wè de bagay ekstraòdinè nan vizaj li. E kèlke pa, sòlda ayisyen an menm. w ap santi efektivman, natirèlman, Dessalines vivan anndan l e w ap santi s on vrè patriyòt. Tandike avèk Grâce de l'Armée d'Haïti, se retire sa nou kapab rele sans oubyen santiman patriyotik la lakay Ayisyen an. E sèt on plan kèlke pa sa te ye. Anpil moun te pran sa pou blag lè Jean Bertrand Aristide kraze Fòs Ame Dayiti. Men se pou jwèt ke l te ye. Al gade ki konsekans ki genyen 30 an aprè. Gade kisa w gen nan peyi dayiti ou eske ou pa wè ke se anba fose pou nou gen moun kanpe pou batay pou peyi yo eske ou pa tou wè li te pi fasil an 1987 lè yo te konvenk popilasyon an pou te voye Jean Claude Duvalier ale ou pa wè li te pi fasil pou sitwayen sitwayèn te asime responsablite yo nan kad yon batay pou libere peyi yo eske w wè li ka fèt menm jan pou le moman ou pa wè gon pèp kelke pa nan pòtoprens Si yo pa ofri l lajan li pap li pap fè mouvman pou tèt li ou wè se batay yo fèl batay kont pwòp tèt li pa menm konprann se lap batay kont pwòp tèt li ou wè li pa menm konprann moun kap goumen pou li defèt kraze fò zame dayiti se de se detwi peyi dayiti se kase konplètman benn konplètman kolòn vètebral peyi a ebyen lame dayiti Guy Philippe di lap retounen ansanm avèl. Gason an fè pwomès wi. E son nèg lèl di pawòl li, li dil fè tout efò kel kapab pou kel respektel. Jan bagay la isit pral kwaze bab pou bab avèk gason sa ki se Guy Philippe. Ayisyen frèm sèm sak gen la al banm jwèt. Sa k gen la l pa yon jwèt. S on konba ki lou ki genyen nan moman n ap pale la a. S on konba ki pwès ke n ap viv nan moman n ap pale la a. Se pa yon konba ki twò piti. S on gwo konba. Toujou nan sa ki gen pou wè avèk lame, mwen pran tan konnen m ap pale avè w la gwo tòchon. Byen te byen ni papa. Yon tòchon k ap brile antre La Grande Chine Populaire e La Chine Taïwan. Konprann sa sa vle di wi. Pandan ke Lèzetazini Damerik ap mete presyon sou Le Venezyela, enben nan moman n ap pale la a, Xi Jinping ki se prezidan peyi La Grande Chine, li otorize.

a kèlke kilomèt de kot taywanè a. Yo bay operasyon sa a yon non, se pou rekonkeri espas teritoryal la Grand Chin ki dwe respekte. Enben jisteman, la Chin te toujou di l. Gen de bagay ke l pap aksepte. Paske l estime ke Lèzetazini Damerik al pran kontwòl Taiwan, ebyen Lachin te toujou di a nenpòt kèl moman l ap rekipere Taiwan. Sa pa gen plis, sa pa gen, sa pa gen 8 jou depi ke Lèzetazini Damerik apwouve yon acha dam pou plis pase 10 milya de dola meriken pou Taiwan. Sa vle di kisa? Se de zam tèt chaje. E zam sa yo se etazini ki pral vann yo wi e gwo endistri e bay tèt chaje ebyen la chine avan ke sa rive la la chine anvi kase kraze ze a depi andedan vant poul la ou fi a rèd nan mond lan e gen anpil demach kap fèt nan mond lan tou pandan ke tòchon ap boule nan seri de lòt kote men gen de lòt tòchon tou kap e yap eseye fè efò pou etèn nan peyi ikrèn la russie. Gen anpil posibilite pou ke gè lan li kanpe. Men antretan, pandan ke demach kap fèt pou ke gè lan kanpe, jodi an la menm, ki se lendi 29 desanm 2025 lan, peyi Ikrèn lanse plis de 90 dwòn sou rezidans ofisyèl prezidan ris lan ki se Vladimir Putin. Mond lan. gon tansyon ladanl se kòm sim ta di w son lanp yo limen dèyè dirijan yo bon se de bagay pa fèt nan mond la mwen sa sa map voye bay mesye sa yo ki nan mond la kap ki gen tout kalite gwo zam sa yo mesye map di nou grenn bagay mesye nou gen bonkè nou nou gen tout kalite gwo afè nou nou gen fize nou nou ka al nan espas nou ka al dan lespas. Mesye wè ti, wè moun ki nan mond lan. Se sèl ti mond lan nou gen poun viv kite nou viv vi nou tande mesye. Nou paka pran mond bèt la nap eseye tout kalite gwo zam tout jounen nap menas epi nou fout gen nikleyè nou talen fout touye tout moun nan mond lan nou kwè gen poun fou mèt la. Bondye pase nan kè yo tande fè yo men menm franchman mèt la mwen m ta renmen viv nan jou toujou men nou konnen lè w wè ekip nèg ki paket gwo zam sa yo nan mond lan yo kòmsi yo tankou chen anraje pwodui zam tankou sa w pa konnen bon etazini an li menm e li pi agasan nou konnen yon peyi agasan tankou etazini. E li fè tout peyi a, tout peyi nan mond lan ame tèt yo nan nivo sa wi. Etazini wi papa. Etazini ki fè tout peyi nan mond lan vin ame tèt yo nan nivo y ap ame tèt yo a. Men kounya la, men Etazini fè fè Venezuela se youn nan peyi ki pral pi pwisan nan rejyon an la. Ou ta fon ide. Ah papa. Men se bagay tèt chaje. Ou konnen? Sa vle di ke men Etazini jan l ap boule kò l lan la, se kòmsi m ta di w, Lap kreye yon pwisans militè nan rejyon an la Venezuela aah jan lap jan langlo di e e e m kapab di petèt e Cuba men ou kapab santi Venezuela farin nan pap tèlman vin nan menm sak sa vle di ke bagay yo pap tèlman izi e e pou li jan ke l fèl nan peyi m kapab di nou e e Cuba mwen se Cuba e nou bay tèt chaje men kounya la se bay tèt chaje mwen map gade pou m wè kantite zam kap deplwaye nan peyi Venezuela son moun tèt chaje moun ki bay kè sote moun ki bay kè sote wi men pandan lap fèt konsa. Nou menm nou tou gou ekip nèg sal anba, santi fò anba, ti vòlè anba kap chache manje anba, ki rele tèt yo dirijan, ki pa gen anyen de peyi, ki pa gen anyen kòm vizyon, ou konprann sa vle di yo, ki gonfle kò yo anba kap ranse nan vizaj moun. Pandansetan, la Repiblik Dominikèn, sou yon plan militè, lap ekipe, efektif li ap ogmante chak ane, Etazini ap ede l e sou le plan dameman, lap ranfòse kapasite dameman li, lap ogmante kapasite dameman li nan asnal li. Epi nou menm bò kote pa nou, nou chita n ap ranse. Sa vle di ke jodi an, se de bagay e nou menm nou nan mond lan fò'n kòmanse reflechi, fò'n trè e fokis sou demach kòmandan Guy Philippe lan paske Guy Philippe e m kapab di misye senbolize lespwa e pa rapò avèk kontèks ke n ap viv depi anviwon 5 lane an daprè mwen e petèt ou kapab wè l nan fason pa w. Je suis désolé, m respekte pozisyon pa w men m espere ke e ou respekte pozisyon pa m nan tou men pou mwen menm m wè Guy Philippe senbolize lespwa e m sur ke E apati de 6 avo avan oubyen oubyen le 7 fevriye eben Guy Philippe kapab nan tèt peyi an e jisteman si tout bagay pa chanje si ke janm wè lap bouyi a janm kem wèl prale a detèminasyon e konviksyon an janm wèl prale an pa gen wout pa bwa pa gen pase pa 4 chemen eben Bertho lame ki dayiti ke mwen menm mwen bezwen an mwen reve a map goumen pou li a eben m garanti nou li pwobab pou ke e rantre mwen antre nan peyi dayiti epi Solander a tou se nan koze sa dwat dwat dwat dwat. e ke m pran direksyon. Tandi ke avèk Guy Philippe, gen anpil espwa, gen anpil koze, e pa bliye.